Bonjou bonswa mes amour koman nou ye jodia chèchou rantre lakay nou ankò men jodia m pa pote resèt pou nou dakò jodia mwen vin prezante nou enstriman ke m achte pou m kapab prepare gato anivèsè ok Swiv ansanm avèk mwen si ou ta renmen wè tout sa ke m pral moutre ou yo epi m ap moutre nou ki wòl yo jwe. Ok mes amour, swiv ansanm avèk mwen. Ok, premyèman, m ap pral moutre nou sa yo, sa rele espatula isi an. Se avèl pou kapab mete krèm nan sou gato a pou kapab bay li pou fèl swa, ok? Tou de se menm fonksyon, menm wòl yo jwe. Sa ou kapab fè kèk ti kè ou mete, bon, m panse lè m ap moutre nou, lè m ap fè bay yo la menm n ap kapab pi byen wè li, ok? Epi mwen gen sa yo ki se avèk yo m pral. Mete pou m kapab, mete krèm nan pou m kapab dekore, fè flè, fè lòt bagay, ok. Epi mwen gen sa, se pou m kapab mete gato a chita, pou m kapab, jan m di nou an mwen gen sa, se pou m kapab mete gato a chita sou li, epi wap boule l pou kapab. Pase espatula a ki tankou yon kouto. W ap woule l epi w ap fè gato a sot. Ok? Mezanmi m ap travay pou nou, m ap panse pou nou. Fòk nou ede m pataje videyo yo tou. Lè m lage videyo yo, m ap mande nou pou nou like. Moun ki poko abòne ansanm avèk chanèl la, abòne ansanm avèk li. Pataje videyo sa sitou pou nou kapab fè plis zanmi nou wè, pou yo kapab vin aprann fè gato anivèsè san yo pa bezwen achte li. Ou kapab prepare l lakay ou. Li pap koute ou yon pil kòb. Ok. Sa Mwen genyen li ki fonksyon? Ki wòl li jwe? Li Ou kapab koupe gato a pou fann gato a ok avèk ti fil sa yo. Ok. Mwen genyen sa yo. Ou kapab fè dizay nan gato a ansanm avèk li. Ok. Li genyen 3 ladan l. Mwen genyen sa. Se sa pou mete krèm nan. Ok pou men ni sa ou pral kom si kole ansanm. Ok. E pi pou kapab mete krèm nan pou kapab prije pou kapab dekore gato a. Ok mes amour mwen gen sa. Se pou kapab ekri l tankou yon plume. Pou kapab ekri sou gato a. kelkeswa sa w ta vle ekri, ou fin mete krèm nan anndan l, epi ou peze l, lè w ap ekri, ou gen dwa jis peze l konsa. Ou konprann? Ok, mwen genyen sa yo ki se, ki menm jan avèk sa, ok? Men sa, lè w fin sèvi ansanm avèk li, w ap tou jete l. Sa ou kapab fin sèvi ansanm avèk li. ou relave li, ou mete l la. Ok, men sa yo, jan ou fèt la, pou kon plastik, depi fin sèvi ansanm avèk li, se tou jete li. Ok, men zanmou, mwen genyen sa yo. Sa se yon sizo, kote ke m pral fè flè mete sou gato yo. M pral fè flè mete sou gato yo, epi sizo a se pou m retire l. Ki sa m ap itilize pou m kapab fè flè mete sou gato a? Ok, sa. Se pou m kenbe konsa, epi pou m kapab fè flè a, depan de cheman an fè a, m kapab fè flè a, apre sa lè m fin fè li, m ap pran ti sizo sa, epi m ap jis etire l, ok, m etire l ansanm avèk li, m mete l sou gato a. Dakò mes amours? Pataje video sa, pataje video sa, anpil avèk tout zanmi ou, tout fanmi nou. pou yo kapab wè video a, pou yo kapab abone ansanm avèk chanèl la, pou m kapab pote gato a. Mezanmi pataje video sa m nou di nan fò ok. Mwen gen sa, se pou lè m fini, se pou itilize sa yo, ok. Paske krèm nan pral rete an dan li, sa se pou m lave yo, lave sa yo, ok. Son konn son ti bwòs, ok mwen gen sa yo tou, se pwèske menm jan sa men. Sa pi gwo, sa pi gwo sa vle di chak gen fonksyon pa yo paske chak sa yo gen plizyè ladan l, yo gen nimewo ok, pa egzanp sa se nimewo 10, sa se nimewo 7, tout chak fon yon nimewo paske chak fon yon travay diferan, chak nimewo fon yon travay diferan, ok sa se nimewo 1. Chak fè yon bagay diferan. Ok, kisa m pa prezante nou? Sa se sa. Ou pwale mete nan sa. Ok. Pou nou kapab fè gato a, mete nan sa e pou nou kapab monte. M panse nap getan wè tout sa yo. Ok, mèzamou, mwen pote video sa pou nou jodi a pou m kapab prezante nou. Tout sa ke m map achte pou nou pou m kapab reyalize gato anivèsè yo pou nou. Dakò mes amour. M espere nou enjoy jan m toujou di nan video m yo. Nou pataje video sa pou plis zanmi nou kapab wè, pou yo kapab abone ansanm avèk chanèl la. Ok mes amour. Se sa ke m te pote pou nou. Avan ke m kòmanse fè gato a, mwen te vin prezante nou tout bagay sa yo. Epi mwen gen yon lòt fòm ankò ki. gen ekriti tankou si tout fwa w pa ta vle ekri ansanm avèk sa, mwen gen yon lòt fòm ki gen ABCD, depan de sa w ap ekri an, ou kapab ekri l ladan l, ou mete tèm nan ladan l pou kapab di apre sa pou ka kole l, pou mete l sou gatwa si tout fwa w pa ta vle ekri ansanm avèk sa. Ok mes amour, se sa m te pote pou nou. M espere nou enjoy! Bay ti videyo sa yon like, pataje l. plis zanmi fanmi kapab wè li, pou yo kapab abòne ansanm avèk chanèl sa pou yo kapab vin swiv Chachou Family a pou yo kapab aprann fè gato anivèsè. Enjoy mes amour epi bye bye map wè nou nan yon lòt videyo. Bye!